Sitwayen bonswa ou sou revelasyon enfo lakay di nou non koman ou rele epi konbyen tan ou gen depi ou nan domèn mistik. Bon mwen rele rebè dòleyan men mwen gen yon ti sou non yo rele bab rebè mwen ap travay mwen genyen 67 ans men map travay depi a 30 ans map travay mistik mwen nan An mistik mwen nan do menm. E nap remèt popilasyon bèl travay. E pi, mwen menm m abite nan Bèsi, rele m Webè, se sa m leve nan donk do menm pa m. A 30 an ke m ap frape, jiska nou jou. Men konbyen tan ou genyen depi ke ou ougan? Mwen genyen 30 an, mwen di w depi m ap travay, kounye la m gen 67 an. Ah, ok, ok. Men ou, ou pa jan, lò fin travay, ou pa janm gen moun ki vin reproche ou? Non, jamè.
Kelke swa poyante nan Miami, tout peyi, le mond antye, nou voye l. Swa pou maladi, e pa, maladi a pa bezwen vin devan m. Kote li a nou voye, espri al geri l.
Ok, ok. Men, fon ti pale nou non. E, lè moun nan mouri, epi m konn tande yo, yo vin leve zonbi moun sa, ki sa w ka di nou de sa? Enbyen,
moun ki mouri, yo pa pran zonbi l, se moun Bondye touye. Men, si moun nan fwape pa lafrik, ki frape l, ki di konbit de kon vre, kant menm, y ap voye leve l. Moun sa a pa mouri, se tou di l tou di. Li tou di, pandan l antere a, pandan l nan sèkèy, tout moun k ap kriye l tande l. Se reponn li pa ka reponn. Men, moun sa yo leve l fasil. E se pa kon vre a ki vin leve l. Gen sòlda ki pou al leve l pou sa. Men ki mwayen w fè pou w leve moun sa a pandan ke li alonje nan sèkèy la? Ou byen, moun sa a, e mwen di w, se tou di l tou di, pandan l lan kav la, nou pa al ouvè kav. Konn mwen?
Wi, men gon bagay ou fè, gon bagay ou fè. Nòmal, paske gon ti baton k pou sa. Uhmm.
Ou parèt kòm nan simityè genyen sa relew gen 3 kalte bawon. Gen bawon simityè, bawon lakwa, bawon samdi. Ou paka leve moun sa san ke pou pa pase pa mèt bawon samdi. Paske se li menm ki pou baw pouvwa. A tout sa wap fè.
Ok ok ok. Men finalman san san san 3 espri sa yo ou site a E si w pa pase pa yo, ou p ap ka fè sa w ap fè a? Non.
Ok.
Men pafwa tou, e, anpil moun konn di, e, yo konn mete epeng ti tèt anba pye moun sa yo, se vre? Depi moun nan pa vle mache. An? Depi moun nan pa vle mache, se sa, yo ba l epeng ti tèt. An, yo konn pa vle mache? Wi.
E baton an menm? Baton an se pou reveye moun.
Ok. Se di,
pafwa, sa se, se metye a, ou ka foure yon ti tou deyò a nan lari a, ou pete baton an ou rele moun nan, li vin pare. Rele sa entèpele, ou entèpele mò a. Ok.
Se pou l pare.
Ok, ok. Se menm sans lè ap fè yon pwen pou lòt bò, epi Won boulvari leve, boulvari a pa leve konsa. Koman l leve? Boulvari a, se nan semitye a gen sa yo rele revokasyon, konvokasyon. Se di, lè ou revoke, se di, se yon moun ki te travay, li pat peyi, ou revoke. Bon sa al frape l. Men konvoke a, ou konvoke moun sa. Kòm Dadou w al lajistis, yo voye yon manda ba ou, envitasyon. Se konsa, la a ou konvoke. Gen konvokasyon, gen revokasyon. Kouman? E mò sa tou, lè w leve, moun ki vin leve l la, fò l gen gason sou li. Pou mò a parèt, fò w ka sèvi avè l. Si w kite l sèvi avè w, ou ale.
Ok, ok. Men leplisouvan, moun sa yo nou voye vin fè sa a, Ki non Ki non nou ba moun sa yo? Ok.
Moun nan gen plizyè non, gen non rele Kondò.
Sa Kondò a ye? Se di se li menm ki ki ki li gen non rele Bouwo. Mwen Bouwo li. Se li k pou ale.

pa vini li gen demach pou l fè paske konvwa pap mache san moun nan.
Men poukisa nou rele nou rele tout gwoup moun sa konvre kote mo sa sòti?
Pou lavil li rele san pwèl men andeyò se konbit li konbit.
Ok men kès ki fòme san pwèl sa kès ki fòme l? Anbyen yon gang fòme l Ongan se pa sèl moun, se pa yon sèl ongan. Anmwey, si yon konvwe genyen, nou pran pou pi piti gen 500 moun. Li gen 50 pousan ongan k la. E gwo, e gwo bagay w ap di la wi. Pandan ongan sa li la jodi a, si m fin li la kounye la, lè m rive nan lari a se yon lòt ongan ki la. Chak kafou ou pase, Se yon ongan ki fè sa. Pou l wè ki jan devan an ye. Kiyès k ap vini ak kiyès li pral rankontre. Kiyès ki fò ak kiyès ki pa fò. Se konsa. Ok, ok. Men, ban nou reyalite simetyè la menm. Reyalite simetyè la. Donk, e, ki wòl li nan domèn mistik la? Li gen li gen yon pakèt bagay. Pase wè tout, tout kav ki la, tout se yon kay li ye, daprè pou mwen. Se la yo ye. Pa gen youn ki fè deplasman. Sèl jou mache, le jou legliz, tout ale. Men y ap retounen la. E menm sans lè Ou vin leve yon espri la, lal rann yon sèvis, lèl fini fòl tounen la. E la vla kay. Non? E la mwen diw, menm jan ou wè mwen diw gen bawon, 3 kalte bawon, bawon Sen Mityè, bawon Lakwa, bawon Sanmpi. Se konsa genyen plizyè kafou. Kafou 1, kafou 2, kafou 3, kafou 4. Chak gen pwen pa yo. Chak gen pwen. Men ki wòl Lougawou nan domèn mistik la. Ebyen, e de kalte lougawou ki genyen. Yon senp lougawou, senp lougawou al manje timoun piti. Li fè l tounen ti pwason, ti kabrit. Sa di sa son senp lougawou. Men ki kote l jwenn, ki kote l jwenn pwisans pou l fè sa l fè a? Ebyen, yon gang ba li l. Sa ou mande se sa ou jwenn. Epi moun nan vin mande, sa l mande a se sa ou ba li. E gen pyès pou sa. Ok. E lòt lougawou a, gwo lougawou a. pran konmè avèk konvwe li pa manje timoun piti se gwo moun li manje moun nan poul fèl fè bèf fè kochon e lè gwo lougawou sa ti lougawou ap kwaze avèk gwo lougawou a se mawon pou ti lougawou a mawon. Men eske yo vole vre?
Wi yo vole
gwo lougawou a li menm ki rele sa rèn Men esplike nou koman vol la fet. Ebyen vol la li pran depi li genyen 3 lakribit poul fe nan kafou apre 3 lakribit li al pa moun anko. Ok. Mwen. Apre 3 lakribit li al pa moun anko. Pa menm moun. Epil dedouble li komanse pouse plim kwe tout. E pafwa li monte mòn. Li al pran vòl li yo souvan. Ok, ok.
Men ou menm kap pale a, sa poko rive ou vole deja? Non.
Ou dedouble, jan moun yo di a, dedouble. Ou poko janm dedouble nan, non. depi lè wap egzèse? Wi. Nan tèm mwen menm, mwen la mwen fè tretman. Nou trete, nou fè tout aksyon. Men, Nou pa dedouble kòmsi pou nou fè ou sèten de trezat fèt nan.
Wi men si w bay pyès pou lougawou vole m panse ou menm tou ou vole. Non, m pa vole men m gen fason pa m. M gen fason pa m pandan m ap pale avè w la si m di w yon ti moman ou menm w ap pa wè m. Ki sa w fè? Sa w di m la a? Mwen pa vole m vole. Mwen genyen sa rele genyen se pou gen de mo priyè. Nan mwen priyè a ou disparèt e gan priyè menm kote m kanpe a se ou daprè pou ou pa wè m etandiske mwen menm mwen wè w map gade w se ou pa wè m.